Allo? Kouman w ye la prezidan? O, ki mirak! O, a w ap fè mizik prezidan? O, jou a prèske rive. Ki mizik w ap tande la? O, prezidan jou a prèske rive. Ki atis sa? M pa konn atis sa non. O, o, yeah! On, e valè Beauplan wi. An evalye bon plan vin domi devan lakay ou a prezidan. Non, misye san wont. An evalye bon plan vin domi anba galri lakay ou a. Sal vin fè menm? On nèg okap ki san wont konsa? An l vin domi anba galri lakay ou a. An, an wi li ka konsa e nèg sa k te rele nèg lwil la, nèg lwil de lane. Enhen. Non, an. Li vin mande w pòs minis? A prezidan kòmanse met man gade nèg sa yo wi, nèg sa yo visye yo ye wi. An Youri rele w, an Youri rele w prezidan Jovenel. Mezanmi, mezanmi, mezanmi Youri sa sanwont. An l pa ka rete san pouvwa. An depi li rete san pouvwa lap gen problème. Ou kwè ou kwè youri gen dosye oh an menm ou menm tou gen manda dèyè youri hey bon youri mele an an li kòmanse pase nan tout atik ki gen pou l di mandal pa fini an m konprann prezidan li dèyè li dèyè liminite li dèyè liminite e dèyè liminite l ye prezidan. an boulos tou boul an prezidan wap ka arete boulos prezidan moun pa konn arete ti wouj an ayiti non prezidan an ou se prezidan grenn nan bouda de lane hahahahahahaha an ou se prezidan grenn nan bouda de lane men prezidan pridan avèk boulos. Ou wè jeneral li a mouri ti ougan ti ougan mouri wi prezidan heyy lè ti ougan mouri tansyon boulos moute l menm kote a se lopital sendomeng yo kouri a boulos wi lè l tande ti ougan mouri ehe wi o ou konnen m konn tout bagay prezidan an ou gen manda pou boulos sou dosye ona. Ah ah prezidan oh ou te relem tou pou wè sim te ka avoka w non m deja avoka w depi nap pale la m deja avoka w enhen ok tout bagay asire oh ou gen 22 manda mezanmi wap arete yon bann ansyen senatè ah prezidan pa mèt de don kato non Ou wè li menm poul moutrel pa nan afèw li dou konsa li lage pyel yeah prezidan depi ou tande nen nèg la fimel pa gen langaj non li dou lage pyel li demele pyel sa vle di se pay la k nan pyel la pay la nan tèt li pay la nan sèvol li gentan lage pyel prezidan ah konsa bagay yo ye la men prezidan antre nou mezanmi si grenn ou pat sonnen mezanmi ou patap nan pouvwa toujou non heheehh. Sè gad yon prezidan grenn nan bouda Delane Anmwey prezidan m vye kontan wi Non mwen menm si m pa bezwen pòs minis non m poko bezwen minis prezidan M poko bezwen yo m poko bezwen met kòd Prezidan depi m al minis y ap mare m Prezidan ou bezwen yo marem tou prezidan ou bezwen yo te minis prezidan te vin minis yo tap marem m pa kache nou sa mezanmi oo m ta pase nan aparèy sak fè moun rat la m tap vin rat tou m pa bezwen minis wi boulòs. Anboulans di lap kite peyi a. Oh oh! An men anpil moun ap kite peyi a prezidan. Prezidan pridan wi. Moun pa konn arete ti wouj an Ayiti non. Hein! Wap arete l? Ah m konnen prezidan grenn nan bouda Delaunay pa blan hein. Men prezidan m konnen ou vrèman bizi m pa ka ke ba w twòp nan telefòn. Nou fon bon ti pale wa sale titine pou mwen di titine m miss li anbwase titine pou mwen en gran bizou en gran bizou a titine e a sa fami hahahaha bay prezidan ok bay bay zanmi gadon prezidan ok bay.